moun nan, si w pa konn objektif moun nan, pa ajoute non w sou biznis moun. Enel Brumaire, ou anfòm? Bon m esplike w. M ka di li paske se enfòmasyon piblik li ye, si w ale Kanada kounye la w rantre nan tribinal w ap wè ke, w ap wè, w ap wè, w ap wè e dokiman kote mwen trennen e zanmi an nan tribinal. But, banm esplike w kijan tribinal fonksyone isit antanke yon nèg biznisman ki pran nan plizyè e ka tribinal. Gen yon lè, 2014, 2015, m te gen prè de 6 lawsuit ke m ap defann isit Ozetazini. So, m gen eksperyans nan sa m ap esplike w la. Si mwen mennen w nan tribinal, pou kont ou, an nou di Johnson Napoléon,

gen yon biznis ki rele jcbeautycharm dot com si claudia louisama ale nan tribi al vini se li fè m kont li fè yon bagay sa vle di an nou di m rive nan claudia louisama jcbeautycharm mwen achte yon rad mwen pa renmen rad la epi m di claudia e e e fòk li pran rad la claudia di m non epi m deside mennen claudia nan tribinal epi mwen mennen Jessie Beauty Charm nan tribinal enben Claudia paka al reprezante Jessie Beauty Charm fòk Claudia Louisama pran yon avoka ki pou defann ni e se la ankò kounye la kesyon avèk avoka li vrèman vrèman rive nan nivo paske avoka pou defann ou koute chè. So, m te konnen n ap rive la. E m te di ke lè m deside antame e dosye pou m netwaye non m, pou m netwaye bon non mwen ke mwen menm mwen pase 27 an Ozetazini ap konstwi, ke m pase 47 an nan vi m ap konstwi. M abite Pòtoprens a 13 an nan kay mwen pou kont mwen, m pa t vin yon kokorat, m de Matisan 1. Epi pou se kounye la pou yon nèg gendwa penmèt li lap akize m de, pou yon nèg akize m de vyolè, de yon moun ki vyole yon timoun 16 ans. Li akize mwen de pedofil, sa vle di m vyole yon timoun ki gen 16 ans. Sa vle di non sèlman m se yon vyolè men m se yon pedofil. Li akize m ke m se yon dwòg dilè. Li akize m ke m se yon machann diplòm Ozetazini paske lekòl mwen pa bon men se diplòm map vann. Nèg la akize m tou ke m se yon cheater. ke m marye men m gen yon fanm an Ayiti epi m gen yon lòt fanm New York epi kounye a madanm mwen nan Miami. Yon nèg ki akize m paske m se yon nèg etik ki gen biznis mwen so kounye la lè m se yon cheater m m come on ou pa ka ou pa ka ap dil avèk yon nèg konsa. Yon nèg ki akize m byen semèn sa la ankò ke mwen tiye madanm mwen sa vle di m se yon non sèlman m se yon drug dilè. Non sèlman m se yon vyolè, non sèlman m se yon pedofil, men mwen, daprè mesye a, mwen se yon murderer. Sa vle di m touye yon moun deja ke lapolis ap kesyone m pou li. Brother, fò w gen grenn brother. Jan w toujou renmen di fò w gen testicule brother. Fòw gen testikil pou w pwouve sa yo. Ou akize m nan petro karibe. Fòw gen testikil brother pou w pwouve yo. And kounye la ou vin atake Eveline Sincère yon ti piti ki sot plezans du sud ke papa l pa gen mwayen pou defann non li e mwen menm ke m konnen m konn fanmi l brother mwen menm kounye a m atache manmzèl sou ka pa m nan. Ou pa ka kite. Now banm esplike nou sa k pase. Lè mesye sa te kòmanse. atake Johnson Napoléon. Li t ap travay pou yon radyo k rele Écoute FM nan Kanada. Enben, lè mwen deside trennen l lajistis, mwen mennen Écoute FM avèk mesye a tribinal. Mwen mennen Écoute FM avèk mesye atis ki posede radyo a. Mwen mennen mesye a pèsonèlman nan tribinal e m mennen. atis pou kont li pèsonèlman nan tribinal e gon lòt madanm podyab malèrèz la non li te nan konpayi an tou mwen mennen madanm sa tou pèsonèlman nan tribinal so sa vle dir ke se sa m di nou ankò lè nap atache non nou avèk yon biznis konnen risk ke nap pran tou. Kite m di w moun ki genyen radyo Ecout FM kounye a Kanada a. Johnson Napoléon p ap kite lawsuit li a. Sa vle di, ou wè bagay nan tribinal la, Johnson Napoléon ap pouswiv li. Si jamè nou kite mesye sa a pa al defann nou Kanada, m ap genyen nou pa defo. E lajan m mande l, 85 mil dola plis frè avoka m peye yo, se nou k ap peye m li. M ap fout sezi kay nou, m ap sezi machin nou, m ap sezi byen nou nan Kanada pou sa. So m ankouraje nou, m tande zanmi an di l ap kite, ou wè m kanpe nan lari nan Miami pou m fè live sa a. M rann mwen sèvis mesye atis m di w sa pa kite mesye a kite m pa vle genyen pa defo m vle genyen ou tande m byen so si w pa vle lap li ka pran m 2 zan li ka pran m 3 zan men map rantre anndan radyo la m rache tout ekipman gen nèt pou m ka kolekte lajan ke map genyen an brother. A ou menm ki ap bay zanmi sa zetwal sou Facebook, a ou menm kap bay zanmi sa zetwal sou YouTube, kap voye lajan sou YouTube pou li. Kite m anonse w ke si nou kite misye kite, lajan sa yo se mwen yap vin jwenn. Paske map voye sa m genyen an bay Facebook. m ap voye lawsuit e jijman ke m genyen sou mesye a bay Google and then mwen menm lè sa kounye a chak ti lajan nou bay misye se mwen y ap voye l ba li pou kolekte lajan m nan. M di nou sa m ou wè jodi a m pa m pa kite emosyon m nan chemiz mwen ankò. Si si w bezwen wè ki sa k ka rive a misye gade fim ki sou Netflix ki rele Tiger King. Wa konprann egzakteman sa kap pase avèm la. So lèm deside mennen mesye a nan tribinal, pwiske lèl te fèt kòmanse, li te kòmanse ap atakem sou radyo Ecoute FM, enben m mennen radyo Ecoute FM nan tribinal, mwen mennen tout moun ke non yo te site nan radyo a nan corporation nan nan tribinal tou. e moun sa yo sèvi deja e nou tap li yon kòment ke misye te menm mandem poum retire non pat dam nan vè kèlè poum retire non dam nan non non non brother so wap wap jwenn sa e premye bagay la dezyèm bagay la lè misye vin fè emisyon l lan corporation nan rele bat bravo pou la jenès mwen ajoute sa mwen mennen misye pou kont li nan tribinal e m mennen misye ak bat bravo pou la jenès nan tribinal ki son corporation e m mennen misye m mennen bat bravo pou la jenès pou kont li nan tribinal so sa vle di mwen genyen 7 diferan lawsuit nan Canada so ban m di nou kisa k pase si nou wè misye abandone kounya lè w mennen yon corporation nan tribinal Fòk corporation nan li menm peye yon avoka ki pou defann li. Fòk corporation nan peye yon avoka ki pou defann li. Paske mèt corporation nan pa ka defann tèt li pou kont li. So, si corporation nan deside pa vini nan avoka, pa defann tèt li, enben mwen genyen par défaut E si m genyen pa defo, tout sa m mande yo, fòk yo ban mwen yo. Now, asosye m, sanble ke ou Ozetazini. Kite m esplike w ankò ki sa k ap pase. Si m genyen w Kanada, epi w vin kache Ozetazini, m ap domestike jijman. ke m genyen Kanada isit Ozetazini. L ap pran m yon ti tan brother. L ap koute m yon ti kòb brother. Men m ap rann lavi w enposib. Kèlkeswa kote w travay isit pou yon grenn jou, pouvi ke w gen yon nimewo sosyal sekirite, m ap fè kolekte lajan sa pou w peye m. E jodi a m ap fè yon pwomès a Fakilte Syanzimèn ann Ayiti. La lwa kanadyèn mande sèlman m ka mande mesye a 85 mil dola. Ke mesye a kite, m ap genyen l. Ke l al nan tribinal avè m, m ap genyen l. E lè m genyen l lan, m pa bezwen yon goud nan lajan sa a. M ap fè lajan sa a, m ap fè Fakilte Syanzimèn ann Ayiti kado lajan sa a pou nou kapab antrene jounalis ki gen etik, pou nou kapab antrene jounalis ki aprann gen prèv anvan yo pale. Men m ap fè misye sa a tout sa yo jis pou m fè l peye bouch li. E pou m fè lòt jèn ayisyen k gon telefòn devan bouch li ki sou medya sosyal pou yo konnen lè y ap pale y ap mansyone non moun fòk ou gen prèv. Brother ou di m mwen son dwòg dilè. Mwen voye criminal background check mwen nan Florid e m voye l pou FBI tou bay avoka m e m konnen avoka m ba ou l. So m vle konnen ke ou wè l. Fok ou pote prèv kote ou te jwenn mwen ap pote drog. Brother, ou di ke azur universite an Ayiti se pou drog dilè l ye. Ou di se pou Jacques Quetan, ou di se pou Claude Guillaume, ou di se pou Lamothe li ye. Mwen voye jounal e koman rele jounal ke ou mete jounal ofisyèl peyi a. Mwen voye Tout papye corporation yo ki siyen pa Mèt Céant, dayè ki te notè alepòk pou mwen, fòk ou pwouve, fòk ou wè kote nan corporation sa gen non mesye sa yo, gen non dwòg dilè, gen non lòt moun ke Johnson Napoléon k mansyone ladan. Brother, ou fè konnen ke m tiye madanm mwen e lapolis kesyone m nan Miami. So brother fò w kapab prezante yon ak de desè e fòk ou kapab vini nan Miami pou wè kilè pou bay prèv kote ke mwen te genyen pwoblèm avèk yon avoka oubyen polis te kesyone m. Brother, ou di ke m vyole yon tifi 16 ans. Brother, premyèman fò w montre ke tifi sa a, madam Rosa, genyen 16 ans. Fò w pwouve l. Dezyèmman w di ke madam Rosa, le moniteur, merci brother, se yon ti, se yon matmwazèl ki orpheline. Brother, fò w montre kote Madam Rosa son òfelin li ye. Kisa ankò w te di brother? Lajan Petro Caribe a, 400 mil dola scholarship ke m te bay la, ou di se Laurent Lamothe ki te ban mwen l brother. Brother, se pou w al pwouve l. Se pou w pwouve l brother. Ou pa ka kite. Bon, m pral emosyonèl menm toujou. Ou wè lè m fini avè w brother? Frè w la ki te anrejistre m san pèmisyon m Ozetazini a, avoka m gentan gen tep sa nan men l. Lè m fini avè w m ap vin dèyè l. So sa vle di m p ap kite fanmi w repoze brother. Paske frè w la konnen trè byen li pa kapab anrejistre yon moun Ozetazini san l pa di m m ap anrejistre w Mesye Napoleon èske w dakò? Li annik rale telefòn li, li anrejistre m. li menm m poko m poko atakel avoka m gen dosye a map ret tann lèm fini avèw map pranl tou mwen menm map fè nou respekte moun map fè nou konprann ke gen moun ki konstwi non yo avèk san yo ozetazini e ou pa dwe defann ou pa dwe detwi moun eta sa. M ap fè l pou mwen. M ap fè l pou Evelyne Sincère. M ap fè l pou plizyè lòt moun, brother. M ap fè l, pa egzanp, yon nèg tankou Wendell Theodore, brother. Pou w kanpe w ap pale tout bagay tenten sa yo sou li. M ap fè l pou Wendell tou. So, kite m di w. 10 desanm, m ba w defi pou w pa prezante nan tribinal. Bon, m ba w defi sa a. 10 desanm brother 10 desanm m konnen yo pral koupe ti video sa yo fèl tout kote 10 desanm pa prezante wap wè map genyen w par defo e m te diw sa job mwen se senp azur college ap peye tout lajan avoka m yo map ret map rekipere yo nan tax mwen ou menm se kolèt pou al fè ak zetwal sou facebook pou moun ba w l kounya yo rekonèt son menteur w ye ou te di Misty Jean nan asasina timoun. Yo se yo rekonèt yo dekouvri w bòdè. Ou te di e e e matmwazèl la sensè nan lanmò e e e e e e nan gang yo rekonèt se mantè w ye. Ou te di napo depo fèmen l pap janm reouvri ankò chili li ouvri bòdè. Li ouvri. Dayè kounye a youn nan pi gwo pwoblèm mwen gen nan Chili se pwodui m pa gen pou m vann ankò. Mèsi moun Chili m yo. Mwah! Mwah! Nou vini nou leve tout sa m gen anndan Napo Depo deja. Ou s on mantè. Kounyela a, lòt prèv yo se pou w pwouve yo. Se pou w vin nan tribinal. E m konnen sa brother. M konnen ke ou te bezwen 10 mil dola pou w fè on radyo, se mande w te mande. Aprè sa ou kraze avèk ti madam Matinik lan, ou kraze avèk lòt zanmi ki Kalifòni ki te ede w releve lajan an. M te konn sa. E m konnen avoka, m wè avoka w pran, se yon nèg ki koute anviwon 500 dola pa è. E m konnen nèg sa yo, yo pale avè w pou 3 minit, yo chaje w 500 dola. M te di w sa, m te di ke m ap fè w fè chwa ant peye avoka e peye kay kote pou dòmi. Wap vin di w oh oh oh oh ayisyen ayisyen pa renmen zen ayisyen sesi ayisyen non ou konnen l ou konn pwoblèm nan deja ou reyalize ke defans ou kòmanse koute lajan ou reyalize ke lòt ti madanm yo ke m mete nan lawsuit la kounye a fò w defann yo tou mwen menm mwen gen sèl mwen menm anfas ou men m mete nou 7 anfas mwen E piske w te nan radyo Ecoute FM, kounye a w vin nan bat bravo pou la jenès, enben fò w defann tout moun sa yo, fò w defann tout konpayi sa yo, yo kòmanse chè! M ap fè moun konnen egzakteman rezon k fè w ap pale tenten an. Ou kòmanse wè bouch ou koute w chè! Bouch ou kòmanse koute w trè chè! E l poko koute w chè bòdè! Frè w la, ki anrejistre m nan Miami, epi w al jwe l la. Wap jwonn jòj. Zanmi w lank chili ki vòlè 36 milyon peso m nan, ki pran vwa w, ki pran vwa m, ki voye bòl ou jwe a, mwen genyen yo nan men m brother, avoka m chili genyen, lwa chili di w pa ka anrejistre moun nan, w vyole privacy m. Map montre nou. M gon batay 10 ans avè w brother. Epi yon batay kap fini. Ou pa ka fini menn. Mwen nan batay avè w pandan 10 ans. Sèl sa pou fè touye pou fè touye m menn. Map netwaye non m brother. Ou ko trennen nan labou a. Nan labou medya sosyal yo. Map netwaye non m. Ou pa ka kite. M di w sa. Ou kite map genyen. Ou pa kite map genyen. But m prefere genyen pandan wap goumen an. E m te konnen w se yon nèg ki gen testikil. Ou pa lach jan w ye la. Pa fè lach sa. Pa fè lach la brother. Kranpon m nan pye m, 10 desanm pou n al kòmanse jwe. Se se se se se se premye tou a. Mwen menm jou pa m nan m kwè se le 15 desanm tou pou n al pale ak avoka w. Ou pa ka jwe menn. Ou pa ka kanpe la. Wap vin di moun ke ayisyen, non ou te konnen ayisyen deja jan yo ye a. Lè w te vini wap pale ak bouch ou a, m te di w map fè w peye bouch ou. Ou di ke ou fè m pèdi 50 mil dola nan tou la Chine. Nou pa gen pwoblèm ditou brother. Sepandan, m pa fè 50 mil dola pwofi nan tou la Chine. So kounye la a se pou w pwouve ke ou fè m pèdi 50 mil dola. E si w fè m pèdi 50 mil dola se moun ki soti vre, se pa t kowonaviris ki fè l kanpe, then kounye la a ou menm ki kraze biznis mwen an, avoka m pral fè pale avè w. Fòk yon jij fè konnen kouman yon nèg rete l fè yon nèg pèdi 50 mil dola epi pou l rete l gade w nan je konsa.